Men pwent vi moral. E gon lòt kondisyon ankò se kesyon avwa rezide 5 an dan le peyi. Sa son andikap majè, pa gen deba sou sa. Pa gen deba. E la, men kote k pral gen le hic. Dwa penal li evolye kounya. Dwa penal te bokou plis teritoryal. Sa vle di li te aplike inikman sou le teritwa konsène. Si nap pale de dwa penal ayisyen, on ne peut pas parler de l'application du droit pénal ou byen des règles de droit pénal haïtien en terre étrangère. Men pa rapò a evolisyon ki genyen nan pèpetrasyon enfraksyon yo, nouvote ki genyen nan enfraksyon yo, e di la a, men nan dwa penal lan, li vin kite kesyon respè teritoryal lan, respè souverènte an pou l vin travèse an teritwa etranjè. Ki sa m pa pale de, ki sa m vle di pa la? Ou apre ap vin avèk kesyon de enfraksyon transnasyonal, krim transnasyonal. Sa vle di se de enfraksyon, se de krim ke yo ka pouswiv ou pou yo. Ke an Ayiti, ke an teritwa etranje. Sa vle di, depi li depase teritwa lan, li vin yon krim transnasyonal paske pouswit lan ka fèt alafwa de de kote. Mennen, pou lè krim relatif o trafik de migran, trafik dògàn, e trafik de dwòg, eksetera, eksetera, e vin gon evolisyon, vin gon batay nan plizyè peyi pou konbat enfraksyon sa yo. E avèk koperasyon sa a, sa w ap wè Ayiti ratifye 2 akò, 2 trete, gen youn se 17 oktòb 1997, wi se sa, e se yon akò ki pale de koperasyon ant Ayiti e Lèzetazini pou yon moun ke yo ta arete pou trafik dwòg. Sa vle di ki sa? Si moun nan akize de trafik dwòg, li an Ayiti, Gouvèneman ayisyen an sipoze kowopere pou yo pèmèt yo ekstrade moun nan Etazini pou l al jije. Men nan sa vle di ki sa? Suivant le principe de la compétence universelle, sa vle di otomatikman ke yo kondane moun nan, yo kondane moun nan aletranje, suivant akò oubyen konvansyon dè Nasyonzini ke Ayiti ratifye yo, sa di pèn ke yo rann Ozetazini an, li pran efè, li ta sipoze pran efè otomatikman an Ayiti. Suivant le principe de la compétence universelle. Sa vle di kisa? Yo pa oblije pou suiv en Haïti suivant le principe de la double incrimination. Gon prensipi tou non bis in idem. Ou pa ka jije moun nan 2 fwa pou menm enfraksyon. Si yo kondane Guy Philippe pou dwòg Ozetazini, yo pa ka vin jije l la pou dwòg ankò.

M di w ke swivan prensip konpetans inivèsèl eksetera konvansyon Ayiti siyen piske se sinyatè e prensip doub enkiminasyon eksetera, on pèn ke yo rann aletranje li aplikab, li ta sipoze aplikab an Ayiti dirèkteman paske Ayiti dakò rantre nan konvansyon sa yo, li dakò kesyon konpetans inivèsèl la. Mennen gen yon fòmalite si otorite leta w pa ranpli.

Men nan, lè li fin legalize pa un ajan akredite de la République d'Haïti, fòk dwayen jiridiksyon kote moun nan rete an rann òdonans. Wè sa m di w la? Sa vle di la a, atik 502 a klè nan alineya 1 an. Li di w ke, Neyanmwen, si lè dispozisyon kontrè a su prensip veni a èt etabli, lè di zak e desizyon ne pourront èt mi a ekzekisyon k'aprè

Edi, Nou dakò ke si yo jije moun nan isi, desizyon yo ta sipoze aplikab otomatikman ann Ayiti, ta sipoze pwodui efè, suivan prensip doub enkriminasyon e non bis in idem nan. Men konsa tou, pandan ke m ap pale de trete, akò, eksetera ki di ke Ayiti rekonèt konpetans inivèsèl lan, si yo pa gade atik 502 an, les avocats de Guy Philippe peuvent profiter de cet article à toutes fins utiles de droit. Nou ka konprann ke chak moun gen yon pozisyon politik. Gen moun ki mande X, gen moun ki mande Y. Men mwen m toujou di nou ke nou pa p janm dakò. Paske nou tout gon ide. Nou tout gon deziderata. Nou tout ta renmen se po zisyon pa n nan pou pase. Si gen 50 aktè nan dyalòg la, tout 50 aktè pral vle se ide pa w pou pase. Men kounye a, ban m poze mwen kesyon. Eske nou konnen gen moun kap viv a mwens ke 1 dola ameriken pa jou anndan peyi aktyèman la? Eske nou konnen gen moun ke yo kidnape ki dekapitalize? Eske nou konnen gen moun ki kite kafou forè kap viv anba ban nan lise? Eske nou konnen lè yo pran yon kamyon machandiz? Lè yo pran kamyon siman, kamyon diri, antreprenè yo viktim se vre, men moun ki viktim dirèk yo, se lè konsomatè yo. Sa di yon sak diri, yon nèg ki pèdi 2 kamyon diri gen prèske mil sak diri ladan l. Se vre l pèdi l, yo mande l yon kòb. Men kounya ou menm, swiv pou wè, swiv pri diri an de tèl semèn a tèl semèn, l ap ogmante. Fè di la, moun nan ap itize estrateji pou l rantre kòb li pèdi an. Men kounya la, e moun ki pa ka manje diri yo? E moun ki pa ka viv yo? E moun kafou fèy yo, moun kanaran yo, moun ki bò sa yo, moun solino tout kote, ki pa ka viv, ki nan batay, ki nan gè tout tan yo? Èske nou panse a fè yo? A chak fwa ke nou pa vle mete dezakò nou sou tab lan, sa vle di se ti malere, ti malerèz ki anba lavil yo, machann sirèt, machann pu de twa, machann abdonnè ke n ap fè soufri. A chak fwa ke nou pa vle aksepte fè konsesyon pou peyi an, se moun ki viktim kidnaping nan nou blese. A chak fwa ke nou pa vle mete dezakò n sou tab la malgre. Nou konnen fòk chak moun ta byen gen enterè yo, sa di se pèp ayisyen nou bay kalòt, se pèp ayisyen nou fè plis mal. A chak fwa ke nou pa vle mete dezakò n sou tab la, se moun kafou fè yo nou di ret anba ban toujou. A chak fwa nou pa vle mete dezakò n sou tab la, nou pa vle mete enterè pèsonèl nou de kote, se moun Maryani yo, moun Dèlma 2, moun Kanaran, moun ki bò sa, moun Latibonit ke nou krache sou yo. Mwen menm kòm avoka, mwen menm kòm defansè dwa moun, m te ka di n sa, e pèmèt mwen enbleman di n sa. Mesye, si n te ka fè pèp ayisyen an kado sa, eseye de trouve une sortie de crise avant la fin de cette année, paske 2024 la, e pa fasil l ap fasil, e l p ap fasil ditou. Pèp ayisyen an soufri twòp, E kriz ekonomik, kriz ekonomiko-politik lan, li dire. Se di, nan batay pou enterè nou tout pase. Chak pati vin avèk yon ide. E se pa yon kou pase. Enben finalman, peyi a ap efondre, moun ap viktim, kidnaping, lavi chè, grangou, mizè. Pa gen jistis, pa gen anyen. Li di, Nou vin rive nan yon sitiyasyon la, mesye, gen anpil peyi ki fè l deja. Gen anpil aktè, ke l te Frans, ke l te Etazini, ke l te Repiblik Dominikèn, ki sa yo fè? Nèg yo di, Mesye, an n sove peyi a. E mwen m ap lanse mesaj sa ansanm avè nou, m pa bezwen site non pèsòn. Peyi a se pou nou tout li ye, li pa, nou pa ka kite peyi a depafini konsa. Sonje malere k ap dòmi anba ban an. Sonje m ale kap dòm anba pon an. Sonje moun Maryani yo. Sonje moun Kafou Fèy yo. Sonje moun Lakwa Peris yo. Sonje moun Dèlma 2 yo. Sonje pwofesè lekòl yo. Sonje ajan sekirite yo. E fò n sove yo paske peyi a bezwen stabilite pou n retounen nan kesyon yon gouvèneman de konsensis Pou n mete peyi a sou ray eleksyon epi pou n gen yon retou a lòd konstitisyonèl. Se sa nou pwone nou menm nan Nivo Kado. Donk li lè li tan pou n chita ansanm pou n jwenn yon solisyon pou n ede peyi a soti nan kriz ke l.